Psaume 54 Lapriyè pou mande sekou pou chèf saba yo se yon chante David te ekri lè moun peyi Zip yo te al di Sayil, Men David kache lakay yo. Bondye, delivre m non avèk pouvwa ou, fè m jistis avèk fòs kouraj ou. Bondye, koute m non lè m ap lapriyè. Panche zòrèy ou pou tande pawòl k ap soti nan bouch mwen, paske gen yon seri moun awogan ki leve dèyè m, yon bann mechan ki soti pou touye m. Yo pa menm chonje si gen Bondye. Men, Bondye a vin ede m, Seyè a ap pran defans mwen, l ap fè mechanste moun ki pa vle wè m yo tonbe sou tèt yo. Lap fini nèt ak yo paske lap toujou kenbe pawòl li. Seyè, map ofri bèt pou yo touye pou ou ak kè kontan. Map fè lwanj ou paske ou bon pou mwen. Ou delivre m anba tray mwen te ye a, ou fè m wè lènmi m yo pèdi batay la. Amèn. Som 55. Lapriyè pou mande sekou pou chèf sanba yo, se sou enstriman mizik a kòd pou yo jwe mizik la, se yon chante David. Bondye, panche zòrèy ou bò kote m, koute m non, lè m ap lapriyè, piga ou vire do ban mwen, lè m ap rele nan pye ou, pran ka mwen, koute m, reponn mwen non, kè m sere. M ap plenn, mwen boulvèse, lè m tande lènmi m yo ap pale, lè m tande mechan yo ap pale m byen fò. Yo fè malè tonbe sou mwen, yo move sou mwen, y ap pèsekite m. Mwen santi kè m kase, sezisman pran m lè m wè mwen fin mouri. Tout kò m ap tranble tèlman mwen sezi. Mwen di konsa. Pa pito m te gen zèl tankou yon toutrèl. Mwen ta vole ale, mwen t jwenn yon kote pou m pran repo. Mwen ta kouri pati ale byen lwen. Mwen ta va l rete pou kont mwen nan dezè a. Mwen ta prese jwenn yon kote pou m kache. Pou gwo van an, pou gwo lapli a pa fè m anyen. Seyè, mele yo, fè youn pa konprann sa lòt ap di, paske, sa m wè nan lavil la, se chen manje chen. Youn ap goumen ak lòt, lajounen kou lannwit, se sa ase ou tande nan lavil la. Anndan lavil la menm, se mechanste, se malfezans, Kotew pase se moun kap kraze brize nan tout lari se fè moun lenjistis se twonp moun se te yon moun ki te rayim ki tap palem mal mwen ta reziyem si se te yon moun Ki pa vle wè m, li te leve dèyè mwen, mwen ta kache kò m pou l pa jwenn mwen. Men, se ou menm, kanmarad mwen, yon bon zanmi m ki te konn tout ti zafè m. Nou te konn fè ti koze nou ansanm. Nou te konn al lakay Bondye a ansanm ak foul moun yo. Se pou yo rete konsa, yo tonbe, yo mouri. Se pou yo desann tou vivan kote mò yo ye a, paske, mechanste a kare lakay yo, li nan fon kè yo. Men, mwen rele Seyè a, Bondye mwen, l'a delivre mwen. Maten, midi, aswè, m'a plenyen, m'a plenn. La tande vwa mwen, la fè m viv ak kè poze, la delivre m nan batay m ap mennen ak moun ki leve dèyè m yo. Yo te mèt anpil, Bondye k ap gouvènen depi tout tan. Ak poum ta va koutem la kraze lògèy yo paske yo pap janm chanje yo pa gen krentif pou Bondye moun ki leve men sou zanmi yo se moun ki trèt pawòl nan bouch yo pi dous pase siwo men nan fon kè yo se yon sèl bagay yo konnen se goumen pawòl yo koule dous tankou lwil nan lang yo se razwa. M met so ou nan men Seyè a la kenbe ou fèm li pap janm kite moun ki mache dwat devan li yo rete atè lè yo tonbe men ou menm Bondye wap fè bann ansasen sa yo ak bann vòlò sa yo desann anba tè yo pap wè mwatye nan lavi yo men mwen menm se nan ou map mete tout konfyans mwen Amèn. Som 57, Lapriyè pou mande sekou pou chèf sanba yo se pou yo chante sou lè chante ki di, Pa detwi, se yon chante David ki te ekri lè li te al kache nan gwòt la pou Sayil ki tap kouri dèyè l, Gen pitye pou mwen, Bondye, gen pitye pou mwen, paske se bò kote w map chèche pwoteksyon. Se anba zèl ou m ap kache. Jouk lè danje a fin pase. M ap kriye nan pye Bondye ki anwo nan syèl la, nan pye Bondye ki fè anpil byen pou mwen an. L ap rete nan syèl la, l a delivre m anba men moun k ap pèsekite m yo. Bondye va fèm wè jan li renmen mwen jan li toujou kenbe pawòl li mwen kouche nan mitan yon bann lyon ki prèt pou devore mwen dan yo pwenti tankou flèch tankou frenn lang yo tankou yon ponya byen file Bondye fè wè nan syèl la jan ou gen pouvwa fè yo wè pouvwa ou sou tout latè. Lènmi m yo tankou yon pèlen sou wout Tout kote m pase, kè m sere anpil Yo fouye yon gwo tou sou wout mwen Men, se yo menm ki tonbe ladan li Bondye, mwen pare, wi, mwen pare Mwen pral chante, mwen pral fè lwanj ou Masouke kò mwen, Ma leve, ma pran ma pran gita mwen, ma pran bandjo mwen, mwen pral fè solèy leve, Senyè, ma fè lwanj ou nan mitan pèp yo, ma chante pou ou nan mitan tout nasyon yo. Ou renmen nou anpil anpil, ou toujou kenbe pawòl ou, Bondye, fè wè nan syèl la. Jan ou gen pouvwa nan. Fè wè pouvwa ou soti sou tout latè pou toutan ak pou toutan. Amèn. Som 54 Lapriyè pou mande sekou pou chèf Saba yo se yon chante David te ekri lè moun peyi Zip yo te al di Sayil men David kache lakay yo Bondye delivrem nan avèk pouvwa ou fèm jistis avèk fòs kouraj ou Bondye koutem nan lè map lapriyè panche zòrèy ou pou tande pawòl kap soti nan bouch mwen paske gen yon seri moun awogan ki leve dèyèm yon bann mechan ki soti pou touyem Yo pa menm chonje si gen Bondye. Men, Bondye a vin ede m. Seyè a ap pran defans mwen, l ap fè mechanste moun ki pa vle wè m yo tonbe sou tèt yo. L ap fini nèt ak yo, paske l ap toujou kenbe pawòl li. Seyè, m ap ofri bèt pou yo touye pou w ak kè kontan. M ap fè lwanj ou, paske ou bon pou mwen. Ou delivre m anba tray mwen te ye a, ou fè m wè lènmi m yo pèdi batay la. Amèn. Som 55 Lapriyè pou mande sekou pou chèf sanba yo Se sou enstriman mizik a kòd pou yo jwe mizik la. Se yon chante David. Bondye, panche zòrèy ou bò kote m, koute m non, lè m ap lapriyè, piga ou vire do ban mwen, lè m ap rele nan pye ou, pran ka mwen, koute m, reponn mwen non, kè m sere, m ap plenn, mwen boulvèse, lè m tande lènmi m yo ap pale, lè m tande mechan yo ap pale byen fò, yo fè malè tonbe sou mwen. Yo move sou mwen, y ap pèsekite m, mwen santi kè m kase, sezisman pran m lè m wè mwen fin mouri. Tout kò m ap tranble tèlman mwen sezi, mwen di konsa, pa pito m te gen zèl tankou yon toutrèl, mwen ta vole ale. Mwen ta jwenn yon kote pou m pran repo. Mwen ta kouri pati ale byen lwen. Mwen ta va l rete pou kont mwen nan dezè a. Mwen ta prese jwenn yon kote pou m kache. Pou gwo van an, pou gwo lapli a pa fè m anyen. Seyè, m ede yo. Fè youn pa konprann sa lòt ap di, paske. Sam wè nan lavil la se chen manje chen youn ap goumen ak lòt lajounen kou lannwi se sa ase ou tande nan lavil la andan lavil la menm se mechanste se malfezans kote ou pase se moun kap kraze brize nan tout lari se fè moun lenjistis se twonpe moun Sisi ki te rayi m, ki t ap pale m mal, mwen ta reziye m. Si se te yon moun ki pa vle wè m ki te leve dèyè mwen, mwen ta kache kò m pou l pa jwenn mwen. Men, se ou menm, kanmarad mwen, yon bon zanmi m ki te konn tout ti zafè m. Nou te konn fè ti koze nou ansanm. Nou te konn al lakay Bondye a ansanm ak foul moun yo. Se pou yo rete konsa, yo tonbe, yo mouri. Se pou yo desann tou vivan kote mò yo ye a. Paske, mechanste a kare lakay yo, li nan fon kè yo. Men, mwen rele Seyè a, Bondye mwen. La delivre mwen maten, midi, aswè, ma plenyen, ma plenn. La tande vwa mwen, la fè m viv ak kè poze, la delivre m nan batay m ap mennen ak moun ki leve dèyè m yo. Yo te mèt anpil. Bondye kap gouvènen depi tout tan ak pou tout tan va koutem la kraze lògèy yo paske yo pap janm chanje yo pa gen krentif pou Bondye moun ki leve men sou zanmi yo se moun ki trèt pawòl nan bouch yo pi dous pase siwo men nan fon kè yo se yon sèl bagay yo konnen se Pawòl yo koule dous tankou lwil nan lang yo se razwa. Renmèt sò ou nan men Seyè a la kenbe ou fèm, li pap janm kite moun ki mache dwat devan li yo rete atè lè yo tonbe. Men ou menm Bondye, w'ap fè bann ansasen sa yo ak bann vòlò sa yo desann anba tè. Yo pa bwè mwatye nan lavi yo, men mwen menm se nan ou map mete tout konfyans mwen amen.